Bonjour tout abòne fidèl Tekno TV yo kòman nou ye ebyen jodi a se yon plezi pou m twouve m avèk nou ankò yon fwa e kote ke mwen vin prezante nou live e paryaj pa m pou mwa desanm lan kòm nou toujou konnen e ke paryaj pa m li menm li toujou genyen 2 live e li fè chak mwa kote li toujou bay e kado a tout e kliyan li yo. amatè tankou moun ki jwe anpil kòb, sa vle di tout tizè foutbòl ki genyen kont paryaj pa m, ebyen chak mwa nou toujou genyen chans pou nou kapab benefisye bonis, nou toujou genyen chans pou nou kapab benefisye kado, lajan, moto, machin, etc. Ebyen pou mwa desanm lan, live e paryaj pa m se la, kote ke li pral fèt 25 desanm nan mwa sa a, 25 décembre kote ke paryaj pam li menm li pral bay 10 motosiklèt 10 motosiklèt a moun ki gen kont paryaj pam e ki jwe ki jwe sou paryaj sou kont yo ki jwe lajan ki jwe foutbòl ki jwe kazino ki jwe bòlèt ki jwe diferant e bagay diferant jè ki gen Nan sou sit paryaj pa m nan, w ap genyen chans pou w kapab benefisye yonn nan pami 10 motosiklèt sa yo. E kote paryaj pa m li menm li pral bay yon machin tou. E yon machin. Sa vle di, ou menm ki genyen kont paryaj pa m, ki jwe, ki jwe, ki jwe, ki jwe gwo lajan, ki jwe ti lajan, ou kapab genyen chans pou w benefisye de yon motosiklèt oubyen e. Machin sila ki yo pral bay 25 desanm nan live ki pral fèt abityèlman sou Instagram sou Instagram sou kont paryaj pam ofisyèl la. Ebyen ou menm ki vle genyen plis enfòmasyon map envitew abòne chèn sa abòne chèn sa pou kapab genyen mizajou yo sa vle di chak modifikasyon ki fèt avan live la nou menm nap gen pou nou pote yon videyo pou ou poun diw men kòman sa pral fèt. Ebyen sans oubliye chak live paryaj pam toujou bay amatè li yo sa vle di moun ki pa gen gran kapasite pou fè anpil fich pou fè gwo fich yon bonus le pli souvan yo toujou bay bonus 250 goud ebyen pou 25 desanm nou poko konnen konbyen li pral ye eske se 250 goud eske se 500 goud ou plis. Ou mwens tou e men e nou envitew abòne chèn sa e pou kapab konnen e konbyen e paryaj pam li menm li pral bay 25 Decembre men e e se sa ki sur se ke chak live li toujou bay yon bonus a e e fidèl. Fidèl kliyan li yo, sa vle di, mwen envite w abòne pou kapab enfòme sou live ki pral fèt 25 Decembre e avèk paryaj pa m sou kont Instagram yo an. Sa vle di, chak live yo toujou bay yon bonus e kote ke ou pral genyen bonus ki se sanzoubliye pou pran bonus lan, fòk ou genyen kòd promo a e pouw gen kòd promo a mwen envitew abòne chèn sa pou kote ke mwen pral fè yon video poum diw mi kisa kòd promo a ye epi ou menm ou pral li nan kont paryaj pam ou wap pale nan espas ki rezève pou sa mwen vle pale de promosyon ak bonis epi ou rantre kòd promo a boum ou resevwa bonis ki te rezève pou ou a pou kapab fè fich ou pou kapab jwe kazino jwe kous cheval kous chen etc. Sa vle di, mwen envitew abòne chèn sa pou pa rate gran okazyon sa e sans oubliye nou gen yon video ke nou pral fè ankò menm jou a poun kapab pote tout nouvèl modifikasyon pou ou, mwen vle pale de konbyen kòb yap bay e anpil lòt bagay ke yo te kapab yo menm ajoute, nou menm nap fè video poun kapab pote yo pou ou. Pa bliye abòne pou pa rate ansanm de video sa yo. ansanb de video sa yo pouw kapab jwenn bonus paw pou kapab byen fete deja mwen di nou merci e mwen envite nou abòne kòmante dim sa nou panse epi envite zanmi nou envite tizè paryaj parèy nou pou kapab abòne chèn sa pou yo pa rate anyen alò se te avèk ou Tekno TV 509 merci mwen te kontan avèk nou.